Hey an bon chou zayisyen pa anmwe nan mwen son enpolit an map saye tout moun net kap fon efò pou ede piya soti nan mizè ke li ye a e sitou ke mwen vle pale jodi a avek jèn ayisyen ki kanpe pou manifeste pou mande kote lajan petro karibe a an se anpil tan an kob sa ap boule e m panse ke se dwa nou pou nou leve kanpe pou nou mande kote kob sa pase sa kap pase ak kob sa. Men pandan ke n ap leve mande pou lekòl la pase a, m panse ke li enpòtan pou nou kòmanse pale avèk Ayisyen ki nan tout kote patou nan mond lan. Se ke m panse ke li enpòtan pou nou gen yon strateji. Se pa sèlman leve kanpe fè bri nan lari a, epi apre yon mwa, de semèn, apre kèlke ane, anyen pa fèt, epi Ayiti tou rete menm jan an. Se yon bagay ke m ka konstate, depi ke m fèt, Ayiti tou gen manifestasyon, Ayiti tou gen gwoup k ap leve pou mande kote kòb, sa k ap pase, Anyen pa janm chanje. Jodi a la nou pral pale de kòman ke nou kapab chanje reyalite peyi a. Sa vle di sa m di a se te ki bon. Men sa di ke mwen son Ayisyen ki ka pa panse menm jan avè ou menm ki nan lari a ki sou beton an fè manifestasyon pou mande kote kòb la ye. Se yon fòs li ye. Pou gen Ayisyen patou nan mond lan ki panse diferan. Se lè nou mete tout ide sa yo ansanm nou ka fè yon bagay ki pi bon pou peyi a pou nou ka rive chanje reyalite peyi a. Konprann? Se ke pandan ke wap manifeste sou geto an, pandan ke anpe atis kòmanse mete men pa pa w bay mouvman an jarèt, ou gen anpe lòt ayisyen ki kapab ede w. Konprann? Se ke pou jan reyalite peyi a, fò w kapab fè alyans. Konprann? Fò w kapab fè avèk alyans. Ou gen anpil peyizan nan peyi a. Kote peyizan sa yo? Abitan kap travay tè yo, kote yo? Ok ki bann dyaspora ou gen dyaspora ki granmoun ou gen dyaspora ki jèn ki nan ki nan inivèsite ou gen ki bann lòt jèn ti atis ti dyaspora tou ki nan ki nan high school kote yo kòman ke ou entegre nan mouvman an kòman ke ou envite yo pou yo vin sipòte ou se yon gwo fòs dyaspora ye dyaspora gen yon vòl medya Wan kalme kale di sou frere aziza pousa moun nan diaspora gen yon telefon nan men yo ou menm an ayiti a tou gen yon telefon nan menw se ke ou kontrole media a fre pam ou pa bezwen jounalis di story wap wap di an istwa ke ou bezwen di an mesaj ke ou bezwen fè pase a ou kontrole media ou ka fèl pase ou pa bezwen jounalis ki pral ki pral vire pawol sa wap di a pou vire lòt pawol ou ka fè mesaj wap pase direkteman men premyèman fè yon alyans avèk diaspora yo. Fè yon alyans. Envite jèn dyaspora vin menm avè w pou n sipòte mouvman w ap fè a. Envite abitan yo ki plen tè y ap gaspiye vin met men avè w. Pandan ke tou-menm w ap manifeste a tou kapab envesti. Abitan sa w vle vin menm avè w la yo plen tè y ap gaspiye. Yo plen tè ki disponib la ki plante. An n fè manifestasyon yo yon fason ki pi, m te ka di, lojik. Pandan ke n ap manifeste a, nou kapab envesti. N ap manifeste, chak moun k ap vin nan manifestasyon an pote yon plant, pote yon pye mango, pote yon pye sitwon, pote yon pye zaboka, pote yon pye zoranj, pote yon pye kenèp, pote yon pye chadèk. An n travay ak abitan sa yo tou pou n ede yo plante, manje sou tè sa yo. Epi, pandan ke nou menm n ap manifeste a, men nou fè yon envèsman long tèm. Mwen wè relasyon an tou ka jwenn sa l bezwen an, kwa tou ka pa jwenn sa n bezwen an tou. Men, si tout atrè ke nou ta fè manifestasyon an nou te envesti se te poto plan, anben m panse ke tout tè sa yo k ap gaspiye a, tout tè sa yo abitan sa yo genyen ki pou yo a, yo pa menm tè leta menm, men nou te ka pwouve mwen rezilta sa yo. Nan sans sa a, alavni, nou kapab gen travay, gen plis manje nan peyi a. An n kontinye. Nou ta pale de abitan yo, nou pale de dyaspora yo. Bagay sou ki vrèman enpòtan, nou dwe kreye alyans avèk yo. Alright? Ankò, n ap pale de pòv koutwa medya. Nou di sa deja, nou di ke jèn dyaspora yo tout gen telefòn. Anpil Ayisyen gen telefòn, gen entènèt. Anben, ou pa bezwen sou jounalis ap repete sa w ap di an. Mete avè yo, fè yon sèl fò sa pou n ede atis yo nan mizè a. Konprann? Twazyèm bagay la se kreye manje ak travay. Se ke si depi an nan 1985, mwen te antre an 85, Manifestasyon ap fèt, tout bagay ap fèt, anyen pa janm chanje, anben nou menm nou kapab kòmanse kreye travay, kreye manje pou chanje reyalite peyi an. Paske si manifestasyon an fèt, ou vè yon gouvènman ale, lòt la vin fè menm bagay la, lòt la vin vòlè kòb, ou pa janm kreye manje, ou pa janm kreye travay. Tout pwoblèm peyi a se manje ak travay. E toutan ke paran pa ka travay, paran pa ka peye lekòl pitit li, Paran oblige vann ti kal tèt li an pou voye pitit la pati pou asile ak polis la kal fè kòb nan lòt peyi etranje. Si w gen travay nan peyi w frè pa m, majorite pèp la ap ret nan peyi a. Si w gen travay nan peyi w, ti kòb moun ap fè aleka ap chanje vi l avèk ti kòb sa l ap fè nan peyi l lan. Se sa k rele chanje reyalite peyi an, chanje istwa w. Nou konnen sa vlge ap di ke Ayiti se peyi ki pi pòv nan mond lan, men ou menm jounalis ki kòmanse leve yon bande kòb kote kòb petro karibe a pase, men ou gen yon chans pou kòmanse chanje vizaj peyi ou, chanje reyalite a. Se. Ou kapab aplike bagay yo. Yo ka an kreyòl. Li pa difisil. Yo ka an kreyòl. Mwen avè w nou pa panse menm jan. Mwen menm avè w n ap viv tankou m te ka di nan diferan peyi. Ou nan Ayiti mwen mwen nan Etazini, mwen nan Japon. Se ke nou plen lòt moun ki panse diferan. Ann met men avè yo, ann fòme yon yon alyans stratejik kote ke ou pa bezwen banm pou m ba w, men se an met men ansanm nan sa nou gen an komen pou n kapab reyalize sa k rele yon Ayiti ke tout Ayisyen kapab renmen, yon Ayiti ke tout Ayisyen kapab benefisye de li menm pou nou kapab chanje imaj peyi a. Ankò mwen se Wòl Ipolit, mwen pa bezwen lide okenn bagay, tout bèman mwen te vle pote yon lòt ide kòm kote nou kapab ap manifeste, nou kapab ap revandike dwa nou pou dat nou kapab envesti long tèm pou kreye travay ak manje nan peyi a. Mèsi anpil. Bye.